Youn nan gwo pwoblèm nou genyen lakay se pwoblèm Bondye. Poukisa m di se pwoblèm Bondye? Se paske yo itilize Bondye depi sou tan lesklavaj, lè Kristòf Kolon te parèt avèk kwa a, pou l ka rantre nan lespri moun ki te esklav yo, ke se nan non Bondye menm, ke y ap vin sivilize yo. Depi lè sa jiska kounye a, lè w di Bondye, fò w al chèche gade moun ki tande l la kisa l konprann, moun ki di l la kisa k nan tèt li, èske l konprann sa l ap di e moun k ap koute a èske yo konprann menm bagay. Paske sinon, ou kapab itilize yon mo enpòtan, Bondye, pou w kenbe chèn ki nan sèvo a toujou nan sèvo a.
Nan la bib nou li vèsè sa ki di pa fè menm bagay ak sa moun ap fè sou la tè men kite Bondye chanje la vi nou nèt lè la fin chanje lide ki nan tèt nou lè sa na konprann sa Bondye vle na konnen sa ki byen sa ki fèl plèzi sa ki bon nètale. Se te Women 12 vèsè 2 m t ap li. M sou li l an franse, li di pa renouvèlman de lespri, sou li l an angle l ap di a renewing of your mind, an kreyòl la di chanje lide ki nan tèt nou e menm se menm se menm bagay la. Sa nou vle wè ladan li? Chanjman de vi a, li antre, li vini pa yon renouvèlman de lespri, pa yon chanje lide. Si pou lavi w chanje, fò lide w dabò, fò lespri w dabò chanje. Rezon ki fè m te kòmanse avèk videyo kote ansyen prezidan Ayiti a t ap pale de youn nan pwoblèm ki genyen se pwoblèm Bondye, se pou antanke nou menm ki kwayan pou nou ranfòse lide kote ke si yon moun mal konprann w ap mal viv. Si yon moun mal konprann yon bagay sa fè ke ou kwè move jan, sa ap pèmèt ke ou viv move jan. Si lide w pa bon. aksyon yo ap vin pa bon, fason ke w pral viv ap vin pa bon. Gen yon vèsè ke si nou li nan labib se nan Tit, Titus, Tit, 2, sou al nan vèsè 13 la li di se konsa li moutre nou pou nou viv pandan nap tann benediksyon li te pwomèt nou yo, lè bèl pouvwa Jezikri, Bondye nou, ak delivrans nou va parèt. Lè w ap gade vèsè sa a, m panse ann anglè l pale de blessed hope. An kreyòl li di, N ap tann benediksyon li te pwomèt nou an. E se yon esperans ke n ap tann, se yon esperans ki sèten ke n ap tann lè pouvwa, lè bèl pouvwa Jezikri Bondye nou an parèt. M panse nan yon peyi tankou peyi Dayiti kote nou gen levanjil, ki vini e levanjil sa son levanjil ki gen pouvwa pou l fè nou konte sou demen jan nou chante sa li son levanjil ki son levanjil ki libere levanjil ki son levanjil ki vini menm jan jezi te di sa jezi te paret li te di sa nan ezayi li te repete sa nan lik men se yon pwofesi ke l te repete ki te nan Ezayi, kote l te di, Lespri Bondye Senyè a desann sou mwen, paske Senyè a chwazi m, li voye m pou m anonse bon nouvèl la bay moun ki nan lapenn yo, pou m geri tout moun k ap soufri yo, pou m fè tout moun yo te depòte yo konnen yo delivre, pou m fè tout prizonye yo konnen pòt prizon louvri pou yo. Li voye m anonse lè a rive pou Senyè a vin delivre pèp li a. Jou a rive pou Bondye nou an vin tire vanjans pou nou. Li voye m ankouraje tout moun ki nan afliksyon yo. Jezi te vini e l te vini akonpli egzakteman pwofesi sa a, e lè li komisyone disip yo, lè l komisyone sèvitè l yo pou ale pa tou lemonn pou fè de disip, pou preche bon nouvèl la, bon nouvèl la se nouvèl delivrans sa a. Men anpil moun nou konnen antanke tewolojyen, anpil lòt nan nou k ap gade m la ki konnen ke Te gen anpil moun ki mal entansyone ki te chwazi itilize komisyon sa a pou y ale atravè lemonn pou yo te ka fè tout lòt moun yo vin sanble ansanm avèk yo. T ap toujou gen mechan k ap itilize yon bòn nouvèl pou ka manipile moun. Se sa k fè lè yon moun parèt e li pyetine dwa w, li fè w kwè bagay la yon fason ki pa bon, ou ka konn tout mo yo, ou ka konn tout vèsè yo, men w ka pa janm ka konnen ok kòman pou itilize l nan yon kontèks ki sanble avèk ou menm. M panse lè m ap grandi an Ayiti, anpil nan nou sa ka rive nou ka konprann sa m ap di a. Ase souvan ou konn tande moun ap pale de yon rèv ke yo te fè, E nan rèv la yo kap esplike kòman ke Bondye te vin voye yon zanj vin pote yon komisyon ba yo e wap toujou tande yo di w e m tande sa, mwen tande sa nan jènaj mwen ke moun ap di w li wè yon blan yon moun tou de blan yon blan k vini ase souvan m chonje m tande sa nan bouch fanmi. Ki tap esplike kòman ke nan rèv yo wè yon granmoun blan avèk yon bab blan epi tou geri yo nan dòmi. Sa se yon bagay ke nou wè ke lespri lespri esklavaj la fason ke levanjil la antre nan peyi nou an afekte fason ke moun yo konprann, fason ke moun yo kwè e an final l afekte fason ke moun yo vin rive viv. Se sa fè m panse lè nou di konsa si w kwè mal l ap koz ke w viv mal, m panse pou nou chanje lavi moun li kòmanse dabò pa yon restorasyon mesaj sa a, levanjil sa a ki se yon levanjil ki pote lespwa, ki bay lespwa. Paske nou pa san savwa ke anpil moun enfiltre. Anpil moun te enfiltre mouvman sa, anpil moun jis kounya la gen anpil moun kap fè gwo mal nan non levanjil e map tande gen defwa menm moun oswa yon gwoup ozetazini oubyen nan mond lan ke yo rele Klu Klan, KKK ou ka tande yap pale yo di w konsa Bondye mande pou separe. ak lòt ras. Se sa k fè anpil lyon yo, yo itilize san yo pou yo moutre ke siperyorite yo, sipremasi yo kote ke yo vle kenbe ras yo pur. Sa vle di ke toujou gen moun k ap itilize bòn nouvèl sa a, levanjil, pou itilize yo a dè fen mal, pou yo ka kenbe yon gwoup de moun atè. E Alevwa nou menm ki te pèp ki te deja nan esklavaj, ki pa t gen levanjil la, nou pa t tande pale de Jezi, nou pa t tande pale de istwa sa. Petèt esklav yo, Afriken yo, yo te gen yon kèlkonk espirityalite kote yo te ka konekte avèk Bondye nan fason pa yo. Men bòn nouvèl sa a kote ke Senyè Jezi a, ki te resevwa Lespri li, ki te resevwa Lespri sa ki te desann sou li a, e kote ke l te vini pou l te ka deklare libète, pou l te ka geri tout moun k ap soufri, pou l te ka vini pou l di prizonye yo pòt la ouvè a, anpil moun pran sa, anpil moun mal entansyone te pran sa, e yo diskòde li. pou te ka toujou kenbe yon gwoup de moun nan soumisyon. E toutotan ke nou menm ki kwè nan Bondye, toutotan ke nou menm ki tewolojyen, toutotan ke nou menm ki wè ke lè yon levanjil pote ba ou, ou sipoze gen yon fason pou pran levanjil sa, pou dechifre li, pou wè ki reyalite li gen ladan l pou ou, yon fason ke pou ou ka vin kreye yon relasyon dirèkteman ansanm avèk otè levanjil la, olye pou gon relasyon ansanm avèk pòtè, moun kap pote levanjil la, e se sa m panse ke nou sipoze chanje, e fason ke nou pral chanje li se pa de toune nan peyi nou kote ke nou pral ouvè zye pèp nou an, pou nou ka restore espwa sa pa dechifre diskòde yo te fè a, tout sak te. twiste, tout sa k te te vire, te mare yon fason pou yo te ka itilize levanjil la, paske m ap moutre nou, nan menm tit 2 sa ke m sot li a, premye vèsè m te li a e vèsè 13, men m ka di nou, imajine yon moun ki nan esklavaj, k ap soufri, k ap pran baton, yon moun ka vini e li ka itilize, an deyò de kontèks, mal itilize kontèks la, san ke l pa ba yo esplikasyon, paske n ap pale avèk de pèp ki petèt pa t janm. konn li, m ap pale de esklav yo, yo pa t konn li, epi tou yon moun pral parèt epi tou l pral pran menm liv, menm liv sa a tit, epi tou li pral li vèsè 9 la pa egzanp. E vèsè 9 la ki di, pale a domestik yo, an fransè, an anglè li di esklav yo, pale a domestik yo pou yo soumèt devan mèt yo, pou yo fè mèt yo plèzi nan tout bagay, Yo pa fèt pou nan bay repons ak yo, ni yo pa dwe nan pran sa ki pa pou yo. Okontrè, se pou yo serye toutbon nan tout sa y ap fè, konsa y ap fè respè mesaj Bondye delivrans nou an nan tout bagay. M pa kwè ke Pòl t ap ankouraje esklav yo pou yo ret soufri. M pa kwè ke Pòl t ap ankouraje esklav yo pou yo te ret pran baton, ret soufri, ret mouri nan mizè. Non, m imajine esklav yo petèt ki pa t janm konn li. e pou de seri de moun mal entansyone te ka pral pran vèsè sa a e moutre yo ke yo sipoze aksepte soufrans lan, mizè la tankou li te dous. Sa pral fè ke malgre nou vin gen yon pèp ki pran endepandans, malgre nou gen yon pèp ki libere, ke nan peyi nou, Pa gen yon sistèm relijye ki endepandan nan peyi a ke w pa wè anpwent on mèt ladan l. E lè m di anpwent on mèt ladan li, m ap jwenn de seri de pastè oubyen de seri de moun ki kòmanse de seri de legliz ann Ayiti ke yo menm volontèman konnen ke yo pa ka fè anyen si yo pa chache on misyon oubyen on blan. Sam vle pale de sa, lè yon mesaj vin jwenn ou e mesaj la vin jwenn ou mal, li pral rann ke menm si ke fizikman ou lib, spirityèlman ou toujou nan esklav paske yo itilize yon mesaj ki ta sipoze bay espwa e yo detounen li pou avanse yon ajanda ki se ajanda pa yo. M ap ankouraje anpil Ayisyen, m santi ke li enpòtan pou sitou ane 2020 sa, avèk sa k ap pase a, gen anpil chanjman k ap fèt nan mond lan, m panse li enpòtan pou nou menm antanke moun ki kwè nan Bondye, kòmanse de kanpay de sansibilizasyon san ke se pa entènasyonal la ki fè l pou nou, san ke se pa de pastè etranje ki fè l pou nou, san ke se pa de seri de moun ki lòt ras ki fè l pou nou, men nou menm pèsonèlman pou nou kòmanse de kanpay de sansibilizasyon pou nou ede. chanje lide ki nan tèt pèp nou an. Paske labib di piga fè menm bagay avèk lòt moun sou latè a fè men kite Bondye transfòme lavi ou pandan lap chanje lide ki nan tèt ou. M panse chanje chanje lide sa ke Bondye vle fè a li pral kòmanse pa on on revèy e lè map pale de on revèy on revèy ki pou moutre ke nou menm antanke on nasyon Bondye vle pale ansanm avè nou e reyalite Bondye pral pale ansanm avè nou an depann de kote ke nou ye a, kote ke nap viv la. Lè n chache konprann reyalite nou, lè n chache konprann kote n sòti, nap konprann ke nou ka pran levanjil la e nou li li e nou dechifre apati de sa ke nou wè, sa ke lòt moun itilize kont nou e sa ke Bondye vle pale ansanm avè nou. Se konsa m panse ke nou ka vire do bay sa ki mal. Nou gen yon pèp kap soufri. E gen anpil moun nan mond sa ke nou sipoze konnen ki gen movè entansyon nan tèt yo. E akoz de movè entansyon sa yap toujou itilize sa ke yo kapab pou yo kenbe pèp sa an esklavaj. M ta renmen ankouraje anpil nan nou pou kòmanse reflechi ansanm avèk sa e gade kòman ke nou ka met men ansanm pou nou kòmanse de kanpay. ki vrèman nesesè pou nou edike pèp nou an. Paske lidè espirityèl yo se responsablite pa nou pou nou edike pèp nou an. Lidè espirityèl nou, nou sipoze rejwenn ansanm pou nou fè de pwogram ann Ayiti ki se pwogram edikasyon espirityèl ki pou ede pèp la pou nou ka pèmèt Bondye gen aksè a yo paske Dieu est esprit. Sa vle di ke si Dieu est esprit, li bezwen aksè avèk chè la, li bezwen aksè ansanm avèk nou antan ke òm pou l ka fè chanjman ke l sipoze fè a nan lavi nou. Li pap ka chanje peyi a si nou pa gen volonte pou nou kite l aji atravè nou menm. E pou nou kite l aji atravè nou menm pral kòmanse pa yon fòmasyon ki sipoze fèt de kanpay ki sipoze fèt kote ke nou idantifye ke gen mechan nan vi sa, nan mond sa, gen mechan nan vi sa, nan mond sa, ki toujou kont ajanda Bondye. Se sa fè map ankouraje nou pou nou mete ansanm, men sa nou te ka fè, e m ta renmen pou nou fè sa si nou gen chans, nou ka ale sou Facebook, e pandan n ale sou Facebook, nap wè, nou ka tape mo sa ki se Ayisyen. Ayisyen nou ka ale nan pati search la e tape Ayisyen ann pale. Lè w ale sou Ayisyen ann pale w ap wè gwoup sa a, gwoup sa a ki rele Ayisyen ann pale. Aktyèlman la nou gen anviwon 4 manb e lè w klike sou li l ap pèmèt ke ou antre nan gwoup sa a e lè w nan gwoup sa a ou ka ale epi tou w ap jwenn kote pou w ka jwenn, pou w ka join, pou w ka rejwanye an gwoup sa a. E m ankouraje nou, men kman gwoup la rele, se Ayisyen ann pale oubyen Haitian let's talk. E objektif rezon ki fè mwen ta renmen pou nou jwenn ansanm nan se jis paske m panse menm jan nou ka gade rasism an bay pwoblèm Ozetazini, atravè lemond, an Ayiti, li pap bay pwoblèm menm jan l bay pwoblèm lòt kote yo non, paske nou gentan te viktim de rasism lan. E rasism lan enfiltre youn nan pi gwo mouvman ki te egziste nan lemonn, ki se levanjil. Pi gwo mouvman ki te egziste, yo itilize li levanjil, yon fason ke pou yo ka toujou kenbe nou anchene. Nou gen yon levanjil nan men nou ki si pwisan, men nou pa ka itilize l paske nou mal konprann pwisans levanjil la. Se sa fè w ap wè anpil nan nou, anpil nan Ayisyen, Ayisyen tipik la, li idolize, sa vle di ke li pran yon èt po wouj, po blan kòm etan yon idòl, senpleman akoz de fason ke levanjil la te antre vin jwenn nou. Se sa k fè peyi nou an ap soufri, se sa k fè w ap wè anpil moun pa ka defann tèt yo, se sa k fè w ap wè peyi nou an nan mizè ke li a, se paske nou pa konprann kisa nou ye. e nou pa konprann kòman ke Bondye vle pou nou pa fè menm bagay avèk moun sou latè a fè men pou li kit pou nou kite li chanje lavi nou transfòme lavi nou pandan ke lap chanje lide nou ann kòmanse fè chanjman dide sa se sa fèm ankouraje nou jwenn gwoup sa an fason ke pou nou ka pale e pandan nap pale a nou ka wè kòman ke nou ka met men ansanm pou nou ka kòmanse seremoni ki sipoze fèt an Ayiti a ki se jis yon seremoni ki pou ede pou nou vè peyi a bay Bondye chanje lide ki nan tèt nou.